Ok, m annik se gade, eske ou nan inivèsite, nan boza ou byen kòman ou fè rive nan pèskilti, nan fè, nan skilti? Non, pa vrèman m pa nan inivèsite. Mwen jis fè ta ke de talan e m kapab di epi se sa k pouse m e ap devlope, ap travay pou m konnen plis nan domèn sa e sitou nan penti. Ok, kounye a ann gade, lè w te wè tèm nan, fanm ayisyèn se poto mitan, ki sa k te motive w? Ak yon de premye panse pou w vin nan konkou a? Bon, m kapab di tout nesans, tout sa k gen vi, e an premye, an premye lye m kapab di se yon fi. E se yonn nan rezon ki pouse m di a, e lè m wè afich la, mwen di suivant tèm nan, m di a inik fason m kapab reprezante manman m spesyalman epi fanm yo an jeneral, epi m di a. M ap patisipe. Ok, kounye a èv sa ou fè a, èske se yon èv ou te gentan gen an tèt opwen ke m toujou te fè Toussaint Louverture kòm kòm Arbre de la Liberté? Èske se sa ki enspire w oubyen kot enspirasyon pou w fè èv sa kote w jwenn li? Enspirasyon sa vini pa rapò a yon antrepriz ke m gen pou m mete sou pye e m kapab di logo a se. planèt la ansanm avèk Arbre de vie a e se sa ki tire m plis pou m kapab reprezante fanm yo an jeneral e pou m kapab reprezante tout sa ki bay vi an palan de yon pye bwa, yon Arbre de vie. Ok, kounye a an nou eseye eksplike moun yo èb sa y ap eseye gade a menm paske nou wè yon fanm, nou wè akote l, fò wè s on pye bwa, gen plizyè lòt fanm ki gen plizyè bagay y ap fè, an n eseye eksplike èb la. Ok, an. Èv la se ab de vi. Nou tout konnen ki sa k yon ab de vi. E m kapab di e plant mèr lan se li menm ki rasin li pwal deje dejenere dè dè peti ab m kapab di ab de vi e ki reprezante pa dè fam swivan tèm nan e nou gen yon premyè dam. Epi nou gen la yon dam k ap skilpte, nou gen la yon machann chabon, epi nou gen ankò yon fanm k ap pent, epi nou gen pa dèyè a ankò yon machann. Epi nou genyen e plant lan m kapab di si n ap gade n ap remake ke li. Li ansent, m kapab di. Donk, suivant tèm nan, ki se Fanm kòm poto mitan nan sosyete a, m di meyè fason pou m reprezante sosyete a, se atravè e fanm nan, e kon Abdevi a ki ki ansent epi sou sou do vant lan n ap jwenn kat Ayiti a, epi a lenteryè de vant lan ankò n ap jwenn. n ap jwenn sosyete a m kapab di ki reprezante pa yon ti bebe.
Ok. Men kounye a si n ap eseye gade bò kote men fanm nan, nou wè plizyè ti bagay, sa vle di se li ki kapitèn ekip la oubyen sa gen yon lòt definisyon? Tout rèn toujou m kapab di fason ki pou kapab reprezante yon rèn. E se toujou gen de de bagay m kapab di sou li, akseswa an ò, akseswa m kapab di e ansanm de akseswa sa yo reprezante pa rasin nan, pa fèy yo, eksetera. Ok, kounye a, kounye a pou nou prèske fini, si n ap gade pou èv sa a, ou kanmenm ou anvi chanpyon, men si w pa chanpyon, Kòm w ap resevwa mesaj sa, se ke nou konnen w gen abitid ale nan konkou e menm chanpyon deja. Soti nan zòn de konfò, m kapab di m deja yon chanpyon. Se pa resevwa yon pri ki pwal defini ke m se yon chanpyon. Men, nan tout sa m ap fè m toujou rete pozitif paske m konnen ke m pwal chanpyon. E pi pou nou fini, èv sa, si Kultaba pa rive nan èv m te ka di w ki seleksyone pou premye plas yo, Ki kote w ta renmen wè èv la pou di ke mesaj li ta swete fè pase a, m pa premye Ganen an, men mesaj la siy la m konnen ke l ap pase. E patou dan le mond m kapab di, e sa ap yon fyète pou nou menm antan ke jèn Ayisyen epi pou èv sa e kapab rive Etazini, Lachin epi pou y ap lè y ap gade epi y ap di yo sa se yon èv a yon atis Ayisyen. Dabò se valorize kilti an nou tou antan ke pèp Ayisyen.